Wi mwen di bonjou oubyen bonswa a tout moun kap koute mwen. Se zanmi w Alexandre Exilus ki toujou avèk ou e ki toujou panse avè w pou fè pataje ide l enptipe. Ebyen pandan mwen chita la mwen gen chans m di kite sa fè lontan m pa pataje avèk zanmi m yo kite m fè yon ti pataje yon ti videyo enptipe. Men sak pouse mwen sitou lè m fè videyo m toujou di chak moun Depi ou deside nan videyo m ou jwenn yon bagay ke m pa di, oubyen m di yon bagay ki pa plè w, ou gen dwa voye opinyon pa w. Paske nan videyo m fè se toujou mwen m toujou pale di kot movè kote de la relijyon. Donk se pa paske m kont relijyon, men pou fason ke mesye responsab yo pran relijyon ke sèvi kòm de bagay pou kapab kreve je pèp la. M toujou ap chèche kote ki reyèl, kote ki lojik pou m pale, e sa ki pa sa osi tou. Sa k ap pase nan la relijyon, movèz aksyon de la relijyon. Paske mesye yo toujou pran la, gen yon seri de me gwo mesye, yo pran relijyon kòm yon pwofi pou yo kapab ranpli pòch yo, pou yo fè byen pou tèt yo. Epi, den kote, e de lòt kote, y ap bay yon seri de mesay pou zonbifye pèp la, pou fè pèp la pa konèt anyen, Pou ke pa wè anyen, pou ke yo pa konn kijan pou yo defann yo, e y ap pouse pèp la pou kapab bese tèt yo, fèmen zye yo, epi menm si yo nan peyi kote y ap viv, y ap pase mizè pou yo pa wè sa. Yon seri de mesaj y ap preche. Sa pèmèt ke menm lè pèp la nan yon peyi, gouvènman ap fè kennenpòt bagay, y ap ensite pèp, ensiste pèp la, ensite pèp la pou di, obeyi, obeyi, obeyi o gouvènman, obeyi o zotorite, e otorite y ap fè tout sa yo vle. E kisa k otorite a se son de zòm de mafya de mechanste de movè zòm ebyen mwen fè konnen mwen fè nou konnen nan la relijyon se pa paske la relijyon pa bon men se mesye ki an tèt relijyon yo kap pwofite pran relijyon kòm yon bagay pou yo kapab viv sou tèt pèp la alò m vle pote de mesaj pou kapab pe sansiblize pèp la pou kapab pèmèt ke pèp la kapab ouvè zye yo pou yo kapab wè Kijan pou yo pran la relijyon de bon kote. Paske la relijyon mwen toujou di nou se yon iceberg lè kote ke ou pa wè a ki kache kote ki kache a se la gen plis danje ladan l se la rezon pou lakèl fò w jwenn moun ki pou pataje avèk ou pou kapab wè de bagay ebyen nan mesaj m toujou preche konsènan la relijyon bon m toujou pale konsènan ladim m toujou di nou ladim Se yon bagay ke yon moun ki kretyen pa dwe ou pa dwe peye ladim paske ladim se te bagay de lansyen testaman. Sou nouvo testaman menm si w ale nan labib ou pap wè yon kote ke afè ladim ekri. Si w jwenn mo ladim se senpleman kote ke yap repwoche mesye avan yo, mesye farizyen yo Kote ki yo pafwa y ap peye la, di m kote pa egzanp nan pibliken, kote ou jwenn parabòl pibliken e farizyen, kote farizyen an kanpe, l ap di w li peye la di m, li al legliz konbyen fwa pa semèn, li fè jèn eksetera, e tandiske l ap fè tout bagay sa yo, e l ap fè yon pakèt bagay ki mechan, se repwoche, se sa ou kapab jwenn kote mo la di m ekri nan labib avèk lòt kote Jezi ap repwoche moun yo Y ap peye ladim e tandiske y ap fè yon seri de bagay ki pa bon. Men nan Labib, nan Ansyen, Nouvo Testaman, ou pa pou wè yon kote kote Jezi avèk disip li yo, pandan ke tan l pase sou tè avèk yo pandan twazan, ou pa ka jwenn yon kote ke l te janm mande disip yo pou y al pran plato oubyen pou yo pran yon anvlòp pou yo bay moun pou peye ladim. Donk la di m se te ansyen sou ansyen testaman e menm moun ansyen testaman yo lè yo te rekòlte la di m pèp tribi levi tribi de levi lè ke yo kòm yo te la pou kapab fè sèvis nan tanp la donk lè se lan la lwa yo te mande ke pou lòt moun yo kapab Pote la dim di pou san pou moun sa yo kapab jwenn pou yo kapab viv paske paske moun sa yo ki tap fè sèvis nan tanp la yo pat konn travay yo pat konn fè komès yo pa gen anyen paske se nan tanp la yo la yap fè tout bagay yo te bezwen gon yon kelke choz pou yo kapab surviv e anplis menm lè ke yo te rekipere la dim nan lontan non sèlman yo viv de li menm men yo patajel bay moun ki pòv yo moun ki òfelen ki pa gen paran, moun ki vèv ki pa ka travay, ki pa gen mari, moun ki etranje nan sitiyasyon pa bon yo te pataje, men yo pa t janm pran ladim pou yo mete nan pòch pastè, pou pastè anrichi, ke y ap Bondye mande ladim, dabò Bondye a se, Bondye n ap sèvi a se yon espri li ye, Li pa bezwen lajan pou l met nan pòch li, li pa bezwen lajan pou l manje, li pa bezwen lajan pou l achte rad, li pa bezwen lajan pou l achte kay. Se yon espri l ye, m pa ka kwè m ap travay pou m di m ap bay yon espri lajan. Lajan non, se nan pòch pastè yo, mesye responsab yo lajan sa yo antre. Alò ke lè m pale de bagay konsa gen moun ki kont mwen, ki pa dakò, men se sa k fè ke pafwa yo voye mesaj ban mwen di ke m move kote, m pran move kote nan relijyon. Sa vle di m pa kanpe kote pou m te kanpe. E m konn pale osi tou konsènan afè Jezi ke pèp ayisyen ke yo ba yo kòm yon wa en, yo fè konnen ke se Jezi te vin an e se Jezi ki te livre pèp ayisyen an. Mwen m fè yo konnen ke lè pèp ayisyen an t ap konbat E pou yo k te pran endepandans, yo pa di, nan istwa m aprann nan istwa dayiti, m pa janm wè yon kote yo ekri yo di m Jezi te la. Lè esklav yo t ap konbat, lè Kristòf, Desalin, eksetera, avèk bann yo t ap konbat pou yo kapab pran libète pou yo bay peyi a, delivre peyi a anba men, anba men mechan, kolon yo pou yo pran, sot nan esklavay, Jezi pa t janm la. E m pa janm wè mo Jezi a te ekri nan istwa non. Kesyon pèp a yo bay pèp ayisyen an Jezi, se Jezi ki te delivre Ayiti. Kounye a ankò gwo mesi ankò vini yo di w se Jezi e ki pou delivre Ayiti pou Ayiti ale vè lavan. E m fè konnen osi tou, mwen pase tout peyi etranje m pa janm wè peyi kote ke Tou yo met responsab yo di se jezi k pou fè peyi yo mache m toujou wè kòman ke si yon peyi gon gouvènman se gouvènman k pran responsablite pou kapab mete tout bagay ki nan peyi a pou ke pèp la kapab viv pou yo jwenn travay pou yo kapab voye timoun yo lekòl pou yo jwenn elektrisite pou yo jwenn yon seri de bagay menm si pèp la peye enpo men se gouvènman ki pou pran responsablite sa men pèp ayisyen an Ui gwo mesi pastè yo kanpe yo do se jezi ki ka delivre ki ka sove ayiti mwen fè konnen non jezi paka fè anyen pou ayiti dapre m te fè konnen ke dapre depi dat pèp ayisyen an nan mizè en siklòn pase tranbleman de tè kolera pase pèp ayisyen an nan mizè jezi sa pati kite peyi al nan peyi moun. M pa janm wè jezi Vini kanpe pou li lap fè tel bagay okontrè pèp ayisyen an eze dè nan peyi blan nan lòt peyi yap kouri hein yal chè gen sak mouri nan raje gen sak mouri bèt manje yap chèche kouri nan peyi moun etandiske yo si yo gon jezi ki wa m kwè yon peyi ki gon wa enben son pèp ki son pèp la son prens yo ye se son de prensès. Ki peyi le mond ki ou tande gen yon wa ou tande pwens men pwens en pitit wa sa yo ap pase mizè pitit wa sa yo nan pwoblèm yo ba n pèp ayisyen yon jezi kòm wa m fè konnen se pa vre gon seri de bagay lè y ap di yo avèk bouch men se pa lavi yo pa gen oken laverite ladan yo je sa jezi a jezi pa ka fè anyen pou ayiti jezi se yon non se yon mo yo pote se yon bagay yo pote nan peyi a bay pèp la pou fè pèp la detounen pèp la Yo fè konnen jezi a ka fè kelke choz jezi paka fè anyen pou ayiti mwen fè konnen ke o kontrè pèp ayisyen yo gen la relijyon yo bay yon jezi ki gen yon relijyon tandis ki ladann petèt ke menm wap jwenn 90 pousan pèp ayisyen yo ki al legliz yo konvèti yo al legliz yo batize yo resevwa le sentespri wi tandis ke pèp an ayiti gen gen gen mechanste pase tout peyi. Hein an ayiti ou tande ki gen plis plis legliz lè w gade tèlman ayiti relijye son pèp yo bayo la relijyon ebyen nap ap gade nap wè an ayiti ki apepwè yon ti peyi ki gen apepwè ven apepwè ventuit mil kilomèt kare ki gen ki apepwè di milyon a onz milyon dabitan ebyen ti ayiti sa ti peyi sa gen plis legliz pase tout lòt peyi ki gran peyi M fè w konnen ke an Ayiti gen plis legliz ke lekòl nan peyi a. Ayiti gen plis legliz ke lopital. An Ayiti gen plis pastè ke medsen. An Ayiti gen plis pastè ke pwofesè lekòl. Tout moun se se tout peyi a se la relijyon. Si la relijyon te ka sove yon peyi, enben Ayiti tap se yon peyi ki te gete pi li rich pase tout lòt peyi, pase tout pèp ayisyen an se levanjil, se levanjil, se la relijyon, se Jezi, se Jezi. Alò, se pou mwen fè poze de mesaj pou ke pèp la kapab konprann ke Jezi sa pa ka fè anyen, pa kite gwo mesye yo ap kouvri tèt yo, se pou yo pran dispozisyon pou yo konn ki sa chemen pou yo pase, pou yo kapab delivre peyi yo, pou yo mete tèt ansanm, pou yo oganize pou peyi yo mache. Men pa chita ap tann se jezi tout la jounen ap jezi ap vini jezi ap vini epi pa janm tande yon moun dim menl wè jezi vini nan problèm yo se toujou nan domi nan rèv yo toujou wè jezi ap vini lap vin delivre lap vin delivre mwen pa janm wè jezi sa vini nan depi dat pèp la ap tann jezi sa mwen pa janm wè okenyen ki fèt an reyaksyon ke jezi sa a te fè pou pèp ayisyen an. Alò lè m pale de bagay sa yo gen moun ki kont mwen, yo di m pran move kote paske m ap pale kont se sa. Non, mwen di non, m pa pale kont anyen. Donk mwen pale de bagay ke m wè ki pa sa. Donk Pèp ayisyen an, gwo mesye yo, yo pwofite la relijyon, la relijyon, yo pwofite la relijyon pou yo kapab zonbifye pèp la, pou mèt tèt pèp la dèd, tèt anba, pou ke kapab pèp la pa konn anyen, epi pou ke kapab fè sa yo vle. Pou pèp la pa wè anyen, pou pèp la ka oblije aksepte tout sa yo di. Yo vin gon seri de mesaj, yo pran, y ap pwoche bay pèp la, y ap di pèp la pou kapab obeyi o zotorite siperyè. Obeyi, obeyi, obeyi, epi kwè tout sa, depi, e alò, otorite sa yo, menm si yon moun ta gen pou obeyi, alò, mesye sa yo ki opouvwa, otorite sa yo, alò, pou yon lòt, e gwo mesye pastè ap preche mesay pou obeyi o zotorite, si otorite a etabli, se bon, se Jezi ki mete l, se Bondye ki mete l, fò w obeyi l, se jis pou fè pèp la, bese tèt pèp la wi, alò, mesye sa yo an Ayiti kòm magouyè. Kap dechèpiye pèp la. Pi gwo vòlè ki genyen se an Ayiti, pi gwo magouyè, pi gwo twonpè. Gade map pase, map panse dènyèman, gen yon moun ki gen yon paspò pou l fè, gen yon moun ki gen paspò pou l fè, gen yon lòt ki gen viza pou l mande, yo ale, yo ale moun nan prezante dirèkteman pou li jwenn paspò li, li bay tout papye li, epi yo mande li pou l bay lajan pou yon tenb eksetera li bay, epi apre nan nonb de jou yo ba li, li jwenn paspò l. Te gen yon lòt ki te gen yon viza pou l ale, l ale, li prezante avèk sa yo mande li, epi li peye lajan pou tenb la, yo ba l viza l. Men kite w ta ann Ayiti, ou bezwen fè yon paspò, w ap wè konbyen lajan y ap mande w, fò w pase pa magouyè, fò w pase pa, pa, e tandiske, yon peyi ki relijye, kote ta gen magouyè konsa, tout sa w bezwen se magouyè. Ann Ayiti, w gen la, w al labank, w al pran lajan, ou pa, ou p ap rive lakay ou avèk lajan an, y ap voye touye ou. Men kiyès moun ladan yo alò se se m te kwè se mesye yo ankò e yon peyi m tande gen jezi ladan epi yon peyi gen magouyè ladan gen malfèktè ladan gen moun kap tchwe moun ladan gen moun kap fè tout kalte bagay ladan jezi si pèp la pa pran dispozisyon pou yo mèt tèt yo pou yo chèche bòn direksyon pou yo vi pou yo kapab retabli peyi yo fè peyi yo mache yo chita ap tann gwo pastè ap tann pastè pastè legliz ap tann pwèt legliz ap ba yo mesaj men yo nan tou. Gen yon seri de mesaj yo pote bay pèp la pou pèp la pa konn anyen, pou pèp la ka aksepte tout bagay. Kòm mwen di w, yo di w fò obeyi, obeyi, obeyi avèk gwo mesye sa yo. Lè w fin yo ba w yon mesaj yo di w si yon moun ba w, si kèlken te donn w, yon moun ba w yon kalòt bò machwè dwat, vire bò machwè goch la. Alò, yo lage pèp la anba gwo mesye sa yo pou fè, gwo mesye sa yo pou fè sa yo vle paske yo fè pèp la konnen, kòm se yon pèp ki san konsyans, yo zonbifye pèp la, ke tout sa yo fè w fò aksepte. Yo fè pèp la konnen de mesaj yo ba yo, yo di w konsa, ke ere lè pov an espri, toutotan w pi pov la, enben wap eritye wayòm Bondye a, ou gen wayòm nan, sa pèmèt ke pèp la li menm, li toutotan l nan mizè, li nan povrete, li pa bezwen wè sa, lè konnen ke gon Jezi kap vini, enben l santi l pi kontan, enben menm si gouvènman, mesye gouvènman yo, ap chèpi yo pran tout bagay nan peyi a, menm si mesye pastè yo, ap mete tèt ansanm pran tout sa yo genyen, donk yo menm yo konnen ke Yo menm se priye pou yo priye, pou yo ka Papa n nan Syèl la, menm si yo pa t bezwen travay, yo pa bezwen fè anyen, pou yo reste dans la misère. Yo bay yon mesaj konsa. Yo fè w konnen ke si, menm si ke yon moun ba w yon kalòt, ba w machwè dwat, bay machwè goch la, retounen l ba li. Alò pou w aksepte pou mesye sa y ap chepiye w konsa. Yo bay mesaj kote yo di w si yo pran manto w, enben yo treche miz la ba yo osi tou. Hein? Alò, tout se yon de mesaj yap bay pou pèp la, zonbifye pèp la pou fè w pa gen konsyans, pou w pa konn anyen, pou w aksepte tout sa mesye yo fè w, pou w aksepte pou w viv de sa. Men, kote bagay sa nan yon peyi, yap ba w mesaj, yap di w konsa yon moun ki rich pap eritye wayòm, pap eritye wayòm syèl la. De mesaj de fason pou ensite w, ou pa bezwen, ou pa bezwen travay, ou pa bezwen fè efò, viv nan eta w ye a, nan mizè w ye a, jan sa ye se son de mesaj yap ba w, pou w kapab santi, ou jan w ye a ou bon. Ou pa pou kal nan syèl la se konsa pou ye fò ou reste dan la mizè e tandiske pèp ayisyen ap kouri patu dan le mond enben si ki la mizè te dous nou ta rete dan la mizè yap tann yon jezi kap vini kap fè kelke choz mwen di yo jezi paka fè anyen si pèp la pa deli chèche mwayen pou yo kapab òganize peyi yo m pale de sa men gen moun ki kont mwen. Yo di ke m pale, m pa e, m pale kont Jezi, m pale kont la relijyon, sa vle di m pran move kote, m pa pran bon kote. Ebyen mwen m fè nou konnen ke tout peyi dan le monn m konnen ki gen wa, ki gen rèn, enben m e, pitit wa sa yo, pitit rèn sa yo, se son de prens, de prensès, enben yo viv ere, yo alèz, enben si nou menm Ayisyen nou gen yon Jezi ki wa, nou ta dwe alèz, nou ta dwe ere, nou pa ta dwe nan mizè konsa. Nou konnen Jezi pa wa. Se sa mwen m fin di sa, se ton. Se bon. Jezi pa wa m. Si l wa on moun, wa pa w, men l pa wa m. Pase si m ta pitit on wa, m pa ta vle ou wè ke se nan mizè konsa, nan sitiyasyon sa m ap viv. Epi, m tande gen on Bondye yo genyen, ke y ap priye tout lajounen. On Bondye, se on Bondye ki gen tout bagay. Kote Jezi sa a ye ki gen tout bagay k ap bay on pèp E tout otan, tout lè jou se, se vini, se kriye, se dlo nan je, papa m pa gen sesi, papa m pa gen sela, m pa, ban m sesi, ban m sela. Se yon, se yon Bondye ki vle tout tan fè w, fè w gon dlo nan je w, fè w ap kriye, fè w vin devan w ap plenyen, fè w ap trennen atè tankou mizerab. Men kote Bondye sa ye la? Men mezanmi! la reyalite a fè nou wè l. Mwen menm m pa li, lè m li m pa ble, m pa kont pèsòn, men m ap chèche reyalite yon seri de bagay pou nou ouvè zye nou, pou nou wè ke lavi a li menm nou bezwen fè de zefò bò kote pa nou. Se sa k fè ke m gen yon videyo m ap fè nan semèn k ap vini ki ap gen pou tit, Aide-toi, Elie Suel, Tedra Aide toi et le ciel Tedra Ede tèt ou e Bondye va ede w Se yon video m gen pou m fè Map map pou m fè nan lòt semèn kap vini Paske lè w gade pèp ayisyen an de mesaj yo ba yo e ki ki si w vwe ba w tann Bondye priye priye Bondye ka fè tout bagay E tandiske lè n al nan mesaj la, lè m ap fè videyo a n ap wè, gen yon seri de kondisyon yon moun bezwen nan lavi w pou w kapab viv, pou w evolye la pou w fè l mache. Men se pa chita pou chita pou kwaze bri w pou w tann bon w Bondye k ap voye lamann sot nan syèl pou ou. Enben, tout mesaj sa yo voye bay pèp la. Pèp la li menm li konnen ke gen yon seri de bagay se konsa l ye vre. Epi yo rete, y ap tann Jezi, tann Jezi tout lajounen, Jezi ap vini, Jezi ap vini. Pèp ayisyen an, malgre l nan mizè, l al nan peyi moun, l ap chèche lavi, l pa ka jwenn lavi, li gentan wè Jezi ap vini, Jezi voye mesaj, Jezi ap vin kraze. Mezanmi, sispann avèk mesaj sa yo! Men poukisa m pa janm tande, m pa janm tande yon moun ki di l wè Jezi anfas li? Se toujou nan dòmi, yon Jezi se nan rèv, Men sispann e m fè nou konnen pèp ayisyen m nan. M pral di nou dènye bagay. Si nou chita n ap koute moun levanjil sa yo, avèk mesaj y ap pote ba nou, oubyen avèk bagay piblisite y ap fè, enben nou p ap janm anyen, nou p ap janm soti anyen. M ap ba nou bagay pwesiz. Paske moun levanjil sa yo, yo la, y ap pouse nou, y ap di pran wout sa a, Epi y ap pouse nou al ladan l, epi lè nou gade nou wè se nan yon enpas nou antre, nou pa ka sòti, epi yo menm y ap pran otowout la, y ap kouri ale. M pral ba nou yon bagay presiz. Nou chonje lè fesbouk, rezo sosyo, lè te vini, te fè kòmanse, pa egzanp fesbouk pa egzanp te vin alamòd. Nou konnen gen anpil moun pou al sou Facebook kòm fòw kapab ouvri yon kont ou konprann pou mete nonw etc nimewo telefòn ou tout sa pou enskri ebyen lè moun kòmanse te abitye ap fè sa nou chanje sa moun levanjil yo te konn di yo fè konnen ke Facebook se yon bagay dyab yon bagay satan yon moun ki enskri non sou Facebook se ou fè pak avèk satan avèk dyab se sa moun levanjil yo te di nou. M pa konn si nou chanje sa. Gen menm moun ki te gon menm mesye ki te bay yon temwanyaj, li di li te enskri non l sou Facebook, li wè te gen madam Martine Moïse te voye yon envitasyon ba li, li reponn envitasyon an. Apre sa, yo mande l pou l bay lajan, se si li pa bay lajan, l wè dyab vin goumen avè l, li fè konnen Facebook se bagay dyab. E sa pa fè lontan ankò, m tande yon seri de lòt moun vini, y ap di ke moun sou Facebook, si w enskri sou Facebook, si se yon fanm ou enskri sou Facebook, se imoralite, se moun k ap chèche gason, yon seri de bagay. Sa vle di, moun levanjelize sa yo, si se te yo ki te chèf peyi a yo tap fè Facebook pa egziste ankò nan epòk Facebook fèk vini tèlman yo kritike Facebook moun yo pa dwe mete w sou Facebook sesi se fè bay djab enben lè w gade ou reyalize tout sa moun sa yo tap di a ou wè se laverite sa l ye a èske w kwè enben al sou Facebook wap wè tout moun levanjil yo kounye a se Facebook yo pran kòm tout bagay yo moun levanjil yap fè misyon se Facebook Hein yap pale ou yap bay piblisite predikasyon se Facebook yap yo fè yap fè maryaj se Facebook hein yap fè menm sèvis nan legliz Facebook se yo ki pran Facebook pou yo preche lemond yo pran Facebook pou yo moun levanjil yo kounye a yo menm ki tap pale Facebook la mal yo tap di se bagay dyab bagay satan e sepandan kounye a yo pran Facebook pou kont yo ale sou Facebook wap wè moun levanjil tout tan se voye mesaj se la yo preche se la yo preche se la yo fè tout bagay yo nèt hein. E tandiske, avan yo te fè nou konnen yon moun al sou Facebook se te sa bay satan, si yon fanm enskri sou Facebook se bagay moun ki bezwen gason ap chèche mari, se si se la bay yo enpoze ou. E kounye a, lè ou gade, Facebook la se yo pran pou kont yo. Moun levanjil yo. Ale sou Facebook wap wè, tout bagay wap wè yon pakèt paj Facebook, Jezi, Jezi, Jezi, Jezi ap vini, se Facebook, tout Jezi, Jezi voye mesaj se Facebook, yo fè revelasyon, Facebook, tout sa yo fè Facebook. Ebyen mezanmi sispann Kite pèp la Kite moun yo viv avèk de mesaj nap bay yo nan enpoze moun yo viv lè yo fini nap pouse yo epi lè yo fini nou vin nan plas la wi fesbouk se te bagay dyab bay satan etandiske nou pran fesbouk pou nou kounye a men se la rezon pou lakèl mwen fè pèp la konnen ke si yon moun vle viv ou viv de ou menm pa chita ap koute afè moun kap baw mesaj de levanjil yo pran pòz yo sensè nan la relijyon gen plis mechanste Moun mechanste nan la religion pase tout lot bagay. Alo mwen menm pa kont la religion. Pase m pa janm di la religion pa bon. La religion bon. Men tout sak bon gen pa bon ladann tou. E konsa yon bagay ki pa bon gen bon move li gen bon ladann tou. Men se la religion. Se yon moun se pou pou ve zye w. Pou kapab chè fè de rechèch pou konnen. Pase mwen menm m konnen m koman kreyati. M gen zye pou m we m gen zorey pou m tande. M gen yon entelijans pou m konprann e m gen yon lespri, m gen yon konsyans nan mwen menm tou ki pou etidye bagay la, ki pou jije bagay la avan ke m pran l pou m kwè l. Donk sa, se sa k fè ke m vle viv de mwen menm, m pa vle viv de, de lòt yo. Paske, gen yon seri de moun, la relijyon, yo antre nan la relijyon paske yo wè lòt, tout lòt yo antre, y ap swiv, y ap swiv, y ap swiv gwoup men. Si yon moun pa swiv yon bagay paske ou wè lòt yo ladann tou men fò ou poukisa bon an ayiti pa egzanp m tande yon pakèt mesye tout tan yap fè mirak makenson yon pakèt bagay eske levanjil la se pou fè mirak sèlman l la alò se moun malad sèlman ayiti gen moun malad moun ki gen zonbi yap fè mirak poukisa lòt pwoblèm ayiti gen yo pa fè l pou ayiti. Ebyen mezanmi sispann ipokrizi nan afè la relijyon. Mwen menm m pa kont la relijyon. Mwen menm kòm mwen di nou depi m piti m resevwa yon edikasyon relijyez. E m kòm te kòmanse ladann konsa menm jan tout moun. Men lè m kòmanse reyalize mwen tèlman de mansonj, ebyen m mete m de kote. Pou m kapab dekouvri sa k mansonj. Pou m kapab paske m wè la relijyon mwen di nou kòm se yon iceberg sa vle di ke lò lè kote titanik bato titanik te fè nofraj nou chonje a lepòk ebyen ke lè ke ou wè kote a ou wè yon ti tèt epi w ap pase pase yo te wè ti tèt la yo konnen ke y ap ekate pase epi tandiske tout danje a yon gwo montay de glas te gentan anba kote bato a te al monte sou li li Bato a te koule. Yo fè nou konnen sa. Ebyen se konsa lè levanjil la ye. Ou ap wè yo prezante w ti sa ki bon an. Ou wè l ou wè li ou ap vin antre ladan l. Lè ou fin antre ebyen apre ou koule ou pa ka soti ankò. Ebyen se te konsa m te pale avèk nou. M pap pale bokou men m fè nou konnen ke se pandan m gen ti tan m pataje mesaj sa avèk nou. Paske te gen yon kolèg ki te di mwen li wè m pran move kote de la relijyon. Mwen m pa pran move kote, senpleman m pale sa ki pa bon nan la relijyon. Se sak m toujou la pou kapab pran move kote pou m denose tout sa k pa bon nan la relijyon. M konnen ke yon seri de moun yo pa dakò ke pou di la verite, pou di depi bagay la pa an favè yo, ou pa ka di l. Se sak fè ke mesye yo te fè konplo. Menm pastè, se pa pastè non, evanjelis Joseph Telò te konn ap pale yon seri de bagay verite, enben mesye ou fè konplo, ou fè konplo, yo touye l. Ou konprann? Pou l, pase l di twòp verite. Menm moun li levanjil yo pa dakò pou di bagay ki verite, bagay ki pa nan favè yo. Fò w di bagay ki pou yo, e tandiske sa ki an favè yo a, sa ki an favè yo ou vle pou di a, se sa k pa gen reyalite ladan l. Gon seri de bagay mwen m vle chache bagay ki reyèl pou m swiv la lojik bagay ki byen. Se sa ki fè ke la semèn pwochèn si Dye vle m ap fè yon videyo ki pou pale w konsènan Aide toi et le ciel t'aidera Ede tèt ou e Bondye va ede w. Pase m konnen moun le relijyon yo menm bò kote pa yo se yo di w kwè nan Bondye e priye, jene Mache al legliz, fè jèn, fè misyon, epi remèt Bondye tout bagay yo. Bondye a ede w. E mwen menm bò kote pa m fè rechèch m konn vrè Bondye a, li kreye nou, li pa kreye nou pou nou viv kòm sa. Li kreye nou, li kòmanse montre nou kòman pou nou fè, epi apre sa pou nou jwenn sa nou bezwen. Se èd twa e le syèl tèdra. Men se pa kit chita la relijyon ap di w remèt tout bagay nan men Bondye, remèt tout bagay nan men Bondye, Bondye a fè tout bagay, epi anyen pa janm mache. Map kite nou la pou nou pa dim pale twop epi map vin nan semèn pwochen avèk nou. Kòm fè videyo a se paske m te gen ti tan kòm sa bon m pa bezwen byen abiye sesi sela men jis pou m pale avèk nou pou nou fè pou nou wè m paske sa fè lontan m pa pale avèk nou. Ok se te Alexandre Exil se m fè videyo a m pa kont pèsòn m pa nan jwe dwèt sou pèsòn.